Hey what is up YouTube, nou geta wè kiyès ki la, depi nou tande vwa sa, nou wè vizaj sa konnen se Billy ki la So byenvini nan yon lòt video guys, cho jodia nou pral pale de kòman yon moun ka fè yon mil abòne sou YouTube Bon se pa yon bagay ki fasil vre but si w konnen kijan pou fè tout bagay yo Lap easy pou ou. Soya. Pou ka fè yon mil abòne, premyèman fò gen yon laptop, dezyèmman fò gen yon kamera oubyen yon telefòn ki gen bon kamera tankou iPhone. So premyèman sa m di w la wap bezwen yon laptop. Laptop la. Fò w gen access a YouTube oubyen entènèt. Depi w pa gen entènèt, ou pap ka fè bagay sa yo. So ou sipoze gen yon laptop, laptop ki gen entènèt ladan l, lèfini pou download YouTube, lèfini pou follow tout bagay yo di w pou fè yo, pou enstale YouTube, lèfini pou follow kijan pou ou ka kreye YouTube channel ou. Gen de channel ou ka kreye, lèfini ou wè l pa gen yon grenn view oubyen pa gen yon grenn moun k ap gade l, sa vle di ou pa set up li byen. So gen anpil mwayen pou w ka fè YouTube. E konsa tou lè wap fè youtube la gon moman kap rive yap peyew sou youtube yeah of course. Pou yo ka peyew sou youtube fòw gen at least pou pi piti 1000 abòne. Depiw pa gen 1000 abòne youtube pap peyew, depiw rive 1000 abòne a yap tou voye yon mesaj ba ou yap diw ke congratulations ou fè 1000 abòne lè fini gon bay tou. Te mèt ou fin fè 1000 abòne sa. Men depiw pa gen yon nonb de view, yon nonb de watch time, ou pap ka fè lajan tou. So gen anpil moun, gon zanmi pam m konnen sou entènèt la, misye gen plis ke tankou 250 mil abòne sou youtube, but yo pa janm peyel. Sak fè sa? Gen de nan moun yo, yo fè yo fè youtube channel yo vre, men yo achte sa yo rele subscriber oubyen abòne a, jan yo dil la, Yo achte yo peye lajan pou yo lèfini moun yo lè yo fin suscribe sou chanèl sa yo moun yo pa janm gade video sa yo sèke yo pa gen yon grenn watch time sa vle di la youtube pap ka peye yo pou bay sa yo so ou sipoze byen pran swen w pou fè sa wap fè a men mwen menm gen anpil moun ki fè youtube gran youtubè m konnen yo yo fè youtube tankou paske yo renmen sa yap fè a se pa pou lajan se pa tankou pou fame bay sa yo but gen anpil moun ki fèl tankou pou yo fè lajan. Bon pandan ke yo pa konn kijan pou yo set up anyen, anyen menm. So depi ou bezwen fè YouTube pou ka gen 1 mil, yon mil abòne, ou sipoze premyèman janm te di a fò gon laptop, fò gon bon kamera, paske depi wap fè video tankou bay yo pa byen parèt klè bay sa yo lè fini moun yo pa konprann sa wap di yo so wap ka fè view bay sa yo. E wap ka fè lajan tou. Depi moun yo pa renmen bay yo, yo pap gade. So jan pou fè video yo fò mete yon jan pou ka atire moun vin gade video paw yo. Lè fini tou, bat pou upload video preske m ta di w 2 fwa pa semèn. But mwen menm. Sa fèm pa wè poul tankou menm 3 fwa 4 fwa pa semèn ou konnen bagay lekòl ou preske pa gen tan so m pa tèlman gen tan m upload video sa yo but m fè tout sam kapab m ka upload video preske 2 fwa oubyen yon fwa pa semèn pou m ka kenbe moun ki gad kap follow youtube channel mwen an tankou up to date bay sa yo so pou ka fè yon mil abòne. Ou akonpli tout bay sa yo. Gen anpil bay sou youtube tou pou ou check yo. Tankou la gen anpil regleman pou follow yo. Depi ou pa follow bay sa yo, ou poko ka fè lajan sou youtube e pa gen moun kap gade w sou youtube. Kilè sa a map gade yon video yon patnè ki youtuber tou li gen menm 57 mil abone sou youtube. Misye di konsa, Bon video li te fè, anpil video li te konn fè, yo pat janm tankou fè view, tankou moun ap gade yo. On lè li rete konsa li fon video ki plis ke 10 minit, lè fini li sèl li sou YouTube, lè fini lè gade, aprè menm 2 3 semèn lè gade video a gentan gen 757 mil view. Sa vle di la guys, tout tan nou fè video nou yo pi long, se pi bon lap pi bon pou nou. Depi nou fè video tankou 3 minit bay sa yo oubyen 4 minit li pa bon pou nou, tankou lè w fè yon 3 minit oubyen 4 minit se tankou yon mizik video ou fè bon se vlog wap fè ou sipoze fè yo pi long pote bagay ki ka enjoy pou moun gade video yo depi w fè sa wap gen anpil view e anpil moun ap gade w. E tout tan chanèl ou la ap fè siksè konsa, YouTube ap kòmanse tankou mete videyo yo nan pou yo ka rekòmande videyo pou lòt moun ka gade yo paske tankou la si yon moun ouvè YouTube premye bagay lap wè ki parèt nan ekran afèl la tankou lis bay yo lap wè se videyo yo but si w pa fè anyen tankou la w pa upload videyo prèske chak jou chak semèn tankou 2 fwa pa semèn 3 fwa pa semèn yo paka wè videyo yo sa vle di videyo yo tankou Tout sa ki pi bon yo se yo menm yap met an premye, polar son bagay ki pa good quality ou byen bon kalite yo pap ka mete nan premye. So guys si w bezwen fè 1000 abòne ankò ou bezwen jere tout ti bay sa yo. Lè fini tou pataje video yo avèk zanmi w sou social media yo sou Instagram, Facebook tout bay sa yo. Pou zanmi yo ka wè paske depi ou gen anpil zanmi sa ap edew anpil paske depi yo share video sa yo yo renmen yo share yo yo tou ap wè gen moun kap gade video yo so lè sa lap ka promote video yo se konsa pou fè 1000 abòne e gon bagay ki pi enpòtan tou ou konnen gen anpil moun ki fè youtube pou lajan si ou pa ganyen tankou la ou konnen ou pap fè lajan sou li gen anpil moun kap di yo fè youtube tankou pou yo ka fè moun ri bay sa yo men. Vrè rezon an gen anpil moun ki fè youtube pou fè lajan yeah of course pou fè lajan so yeah fè bon kalite video pou moun ka renmen depi moun yo pa renmen yo bro pa kache di wap fè video yo gade se yon view yap ye tankou se ou sèl ki gade video sa yo e youtube depi ou poste video sa yo youtube ap met yo an dènye nèt e sak pi bon yo se yo menm yap met an premye yeah. Depi ou pa fè sa, m pa kache do. Ou pap fè lajan 1, pa gon grenn moun kap wè chanèl ou a, e pou ka fè lajan tou fò atenn 1000 abone. Depi ou pa gen 1000 abone sa, pa gen 1000 moun kap gade ou sou youtube, so ou pap ka fè lajan sa yo. Yep. Mwen menm m gentan gen preske 2000 abone. E janm te fè gen 2000 abone sa humm son bagay ki tankou misterye bro. Tankou la an premye sou chanèl mwen an m pa kache di nou m te konn poste tankou video bay mizik atis ayisyen sou yo lè moun yo wè yo renmen bay mizik atis ayisyen yo yo kòmanse ap subscribe sou chanèl mwen e pa just rete m rete m lage yon video lè fini tout moun yo Vin gade video m yo. Non se pa konsa li. Tout tan wap lage bon bagay tankou moun yo renmen yap subscribe sou channel ou an. Depi w lage bagay ke moun yo pa enterese bay sa yo, yo pa pral gade l. Lè fini tou gon bagay ki pi enpòtan lè wap fè video yo se thumbnail. Bay sa tankou bay ki premye parèt lè w ouvè youtube la wap wè tankou imaj video a. Bay sa. Fò li bon kalite tankou pou moun yo wè ke Imaj la ap byen parèt, tankou la y ap enterese pou lè y klike sou videyo la. Si imaj la tankou yo yo wè figi w parèt yon jan bay sa yo, ou ou pa byen poste pou videyo yo, yo pa pral gade l y ap skip ou lè fini y ap al gade lòt ki pi bon. Tout ton mete a fè w la nan yon lòt nivo, se plis moun k ap avanse pou yo vin gade videyo pa w. Bòt depi w pa mete yo nan yon bon kalite pou moun avanse vin gade yo, Wap wè konsa video wap lage video preske chak jou wap tande moun ap di konsa poste video chak jou pou yo ka vin gade w wap wè konsa ou pa janm gen view ou pa janm gen subscribers lè sa wap give up paske anpil moun konnen yo kòmanse chanèl yo a yo panse tankou yo get excited tankou pou yo kreye yon youtube chanèl pandan yo ka yo pa menm panse a Konsekans ki genyen tankou sakrifis pou fè pou ka gen 1000 abone pou ka kòmanse fè lajan sou youtube. So gen anpil bagay pou atenn pou fè sou youtube pou ka fè lajan e pou ka fè 1000 abone. Depi ou rive 1000 abone avèk 4000 watch views Yap komanse pu ou sou youtube. Men gen anpil moun ki konn rive 1000 abone avek 4000 watch time bay sa yo yo pa get approve pu yo ka fè lajan sou youtube sa fè sa yo bay tankou yo achte view lè fini yo achte subscriber e youtube youtube smart. Tankou lap konnen kilè ou achte subscriber e kilè ou pa achte subscriber so depiw wè moun ap Kontinye gade video yo gade yo chak jou chak fwa yon upload lè w gade menm 500 moun gentan ap gade video yo sa vle di la moun sa son moun kap fè progrè pi l mete channel li nan yon nivo ke tout moun ap enjoy bay sa yo detann yo ya e youtube sa lap chache nan men moun se bon kalite video kap fè moun ri. Epa video kap gen crime nan li tankou krim video ki gen zam bay sa yo moutre zam bay sa yo youtube pa dakò bay sa yo e pou ka fè video sou youtube ou sipoze gen de mizik ou pa ka use nan video yo depi ou use yo wap gen yon bagay yo rele copyright depi ou gen copyright sa bro Femèl video a gen menm yon milyon view depas depi mizik la se pa ou menm ki fèl depi mèt video a met yon strike sou video sa ou pa dwa fè lajan sou video sa ou sipoze mèt mèt lè fini gen anpil bay sou youtube la tou anpil mizik ou ka itilize pou video yo men mizik sa yo fo download yo sou youtube se sèl mizik sa yo ki aprouve ki ou ka mete yo sou nan video paw lè wap fè video sou youtube So se konsa si w ta vle fè lajan sou youtube oubyen si w ta vle gen 1000 abòne sou youtube se tout bagay sa yo pou fè pou gen premyèman yon bon laptop kap ka upload video yo lè fini dezyèmman fò w gen bon kamera oubyen yon telefòn ki gen bon kamera nan li kap ba w bon imaj video pou moun ka renmen wè video yo ki yo bon kalite video. Dèfini tou, pi gwo bonm nan se entènèt. M konnen gen anpil moun Ayiti ki pa gen entènèt men sa se yon gwo pwoblèm li ye. Bon, dèyè ou gen entènèt, try pou fè videyo bay sa yo paske moun yo renmen lè moun ap fè ou ri bay sa yo. Yeah, yo bon. So, se tout sa m t ap di jodi a. Si w renmen videyo m yo, jan m t ap di a pa bliye subscribe. Kòmante anba video a lèfini share li like patajel a fanmiw paske videom yo se video ka gade an fanmi li ye pa gen bagay dezòd la oo jan nou wè a gen anpil bèl bagay map pote video pou nou see you next time.